Gwo nouvèl kap fè la une de l'actualité nan moman nap pale la a, Ba Dèlma Jim Cherizet alyas Babekyou ki nouvèl medam se fòn di w ke efektivman la polis la fenk lanse yon atak sipriz nan Ba Dèlma ebyen kite n di w medam se mesye Babekyou la to a 2 men nan tèt lap rele li pat atann avèk kou sa la polis ta pral pote nan Ba Dèlma nan moman nap pale a medam se mesye ebyen fòn di w ke Genyen la yon dizèn nèg ki tonbe ki pa leve. Dwòn kamikaz, elikoptè anlè, swat, utag ebyen genyen plizyè mèsenè mesye ki te anndan operasyon sa a kote la nèg yo arive fè yon pote boure la nan ba Dèlma kote la plizyè e vakabon sal tonbe nan moman n ap pale la mesye nou pral ba w tande ebyen ki valè dega lapolis fè nan ba Dèlma men jis avan nou ba w tande Nou ta renmen w tande sa yo paske e dosye pa Dèlma a se yon dosye ki vreman cho men avan nou antre ladan l nou ta renmen w tande sa epi n ap tounen sou dosye ba Dèlma lapolis fenk sakaje babekyou nan w nan pale la tande sa n ap tounen. Marco Rubio ankò ki gen pou l bay yon yon rapò, yon rapò sou gang yo, yon rapò sou chèf gang yo, yon rapò tou sou moun ki nan konfyolo. lè manb dè zelit, ke se gwo komèsan, gwo bacha, gwo politisyen yo menm k ap finanse kesyon gang an, enben tou sa yo Washington ap trete kesyon sa. Donk gen plizyè bagay k ap fèt an paralèl, gen fòs sa, fòs represyon gang nan li menm k ap pare pou l vin ann Ayiti, mwa davril la se anpe lwen, bon se yo ki dirijan ki konnen. Epi genyen tou kesyon kesyon kolizyon kriminèl la, moun ki yo menm ki kontinye ap finanse gang yo, ki pèmèt ke gang yo kontinye ap simen laterè nan peyi a, yo alèz kòmsi kòmsi de ryen netè, pa gen pwoblèm. E donk sa vle di ke nou kwè ke gen anpil kesyon k ap poze e menm mande mwen menm pèsonèlman poukisa ke yo pran tout tan sa jis an avril, se.

Men, nou konnen ke pèp la li menm l ap tann rezilta konkrè pou l wè ke enben l ka kòmanse, yo ka kòmanse soti. Enben yo ka kòmanse soti, sitou ke vale yo gen yon lòt aspè ke nou ta dwe wè. Pandan se tan tou, enben yo anonse ke gen yon depòtasyon masiv ki gen dwa fèt. Paske 3 fevriye 2026, se fen de tps la, e gen lòt moun. Donk sa vle di ankò yon lòt pwoblèm ankò lè tout moun sa yo pral debake ann Ayiti, La le spetak pap tro agreable si vreman pa gon bagay ki fet.
Tout afè. San n pa bliye tou, eben, le vecu de tous les jours de Ayisyen kan Ayiti yo menm, ki toujou nan sètèn zòn gen kè sote. Ou se, ou te mansyone l. E se vre, lè n ra, lè n gade chif Nasyonzini an, Jacqueline, serye, 1 pwen 3 milyon moun deplase kite katye lakay yo. Bon, se vre ke se kanmenm pandan wikenn nan la, nou wè kèlke konseye prezidansyèl te fon, m pa konnen, gen moun ki di se ton similak, se ton fè wè, yo te fon ti vizit, an nou di, nan Solino, nan katye Solino yo, ke sèten moun di ke bandi yo te deja di ke yo te kite katye sa, yo abandone zòn nan, donk mesye yo fon rive la pou yo fon, anfen. Yo montre ke y ap travay. Tou sa la reyalite yo fè se ke se. Ti San Valero, Claude Joseph avèk ekip li te fè demonstrasyon tou. Se ankò di dejaf. Monte Matisan. Vwala, monte Matisan, fè wout Kafou a monte. An avan. Alò, tou sa se pou dir ke kanmenm jodi a si n ap fè tout refleksyon sa yo se paske sitiyasyon vrèman difisil. Pandan ke kominote entènasyonal la y ap demele yo la, y ap fè de pwopozisyon, y ap gade pou yo wè si yo ka jwenn plis lajan pou yo finanse yon fòs miltinasyonal, yo ogmante efektif fòs la, 7500 kounye a la, yo pral debake ann Ayiti, men les résultats, on attend. Le peuple haïtien attend des résultats, e pandan ke le peuple haïtien attend des résultats, gen fèt de fen dane yo ki rive la, kijan Nwèl lan pral pase pou peyi a, fèt de fen dane a, èske gen nan nou nan dyaspora a ki ap viv a leksteryè di peyi n ap ka al bwè soup joumou an ann Ayiti, anpil moun se tradisyon yo, se lakay yo ta renmen bwè soup joumou an, anpil gwo kesyon. Wi souf joumou an nan peyi dayiti son lòt nivo. Son lòt bagay, son li gon lòt gou Jacquin. Ya son lòt bagay. Mta pral di w yon parantèz.
Gon moun ki te, yon moun ke m te rankontre ki te eksplike m yon sitiyasyon ke m pral pèmèt mwen e rapidman, yon parantèz nap fè, ki pral dekri yon ti pe sa map di a. Se yon moun, anfen un homme de d'un âge certain kap viv isit Ozetazini men kanmenm ki di Valerio m gon pwoblèm mwen gen. Ki pwoblèm mesye a? Li gon kòb li labank an Ayiti. Se pa, se pa nenpòt, anfen, se yon bèl lajan, yon bèl lajan ki chita labank. Kounye a li bezwen, piske il est quand même à ses derniers jours, li ta renmen jwenn lajan an, li ta renmen wè si yo kapab fè yon tranzaksyon, fè lajan sa a transfere de Ayiti a isit nan New York la kote l ap viv. Yo di mesye a, m ap repete apre mesye sa a, alò pou m ilistre sitiyasyon anpil moun, sitiyasyon non sèlman moun k ap viv ann Ayiti yo men nou menm tou nan dyaspora, pou mesye ta jwenn lajan sa a, piske lajan an anpil, fò li fizikman prezan an Ayiti nan ofis direktè bank lan pou l siyen pou yo kapab ba l kòb la. Mesye Ozabwa li di mezanmi kijan sa pral fèt paske li pa janm li pa wè tèt li k pral nan peyi sa a nan sitiyasyon sa a. Men èske le yo ta ka fè yon aranjman e un avocat en Haïti le consulat d'Haïti a New York, yo k ba yon manda, m panse ke gen jan pou ta fè l, m ta pral lonmen non avoka, m pa bezwen lonmen non avoka, men m panse ke gon aranjman ke yo kapab fè pou... Sètèlman, sa ta ka fèt. Mwen emèt pwen sa, men
Wi, evidaman, mwen m fè menm refleksyon an tou avèk li, men li ensiste, li di ke li chèche tout lòt koulwa pou l te ka pase, li pwopoze sa e yo di l non, se li fizikman ki pou ta la. Non, l'ambassade c'est le prolongement, c'est le prolongement du pays dit-on.
Voilà, exactement, ce serait facile à résoudre. Oui, ça a facile.
Enfin, dans le. En fait, dans la compréhension de certains Ayisyen vivant dans la diaspora, Ayiti vin pou yo yon gwo defi, yon gwo pwoblèm. Men mesye an pa ka, li gen kòb li labank, li ta renmen jwi ti lajan li, li di l travay di pou lajan sa a. Enben, wala ke l pa ka antre nan peyi a. An fè parantèz kanmenm pou n montre w kijan sitiyasyon vrèman li afekte peyi a, ke se Ayisyen anndan peyi a, ke se Ayisyen deyò peyi a. E nou menm kòm jounalis, a plizyè nivo. Lè n pote enfòmasyon sa yo ba ou, evidaman, resevwa li avèk pou sa l ye a, e kanmenm nou gen kanmenm dwa, nou gen dwa e nou oblije poze kesyon, mande vrèman èske sa va vrèman chanje finalman, une fois pour toutes. Nou se jounalis men nou se ayisyen anvan nou jounalis.

Merci Valerio un plaisir comme d'habitude. Medam mesye salut se Jacquelin Belizaire pou Djabez News, Djabez Kominikasyon men pou Djabez Imigrasyon. Donk nou pran la bonne habitude pou nou vini avèk dènye enfòmasyon ki soti sou kesyon imigrasyon pou ou pou kapab gen ase denfòmasyon pou kapab pran desizyon ki apopriye nan sitiyasyon. Jodi a se Lundi 22 Desanm 2025 nou deja swete tout moun Joyeuse fèt paske nou konnen ke nou nan yon moman de fèt. Donk gen nouvo devlopman, gen nouvo devlopman nan lanmò resòtisan ayisyen sa ki mouri nan yon sant imigrasyon ice nan New York. E pa New York non, New York ki se ki tou pre New Jersey. Enben fò n di ke fè yo te dewoule rapidman selon ice, ajans imigrasyon an, Ebyen mesye Brutus li menm resòtisan ayisyen sa li ta viktim don urjans medikal ki te rive le 11 desanm swa yon jou sèlman aprè ke li te rive oubyen transfere nan sant detansyon sa. Yo te transpòte l an urjans nan opital inivèsitè kote ke yo te pwononse desè li, lanmò li, 12 desanm. Donk li rantre 11 e li te gen yon malèz epi 12 desanm yo pwononse ke misye mouri e pou ice se te yon pou ice sa vle di ajan imigrasyon yo enben se te yon mò natirèl daprè premyè lekti yo daprè premyè konstatasyon ke yo fè donk yo ta e evalye ka a e yo di ke se yon mò natirèl. Sepandan gon kesyon de timing nan bagay la ki ekstrememan kout. Lè w gade moun nan antre e le 11 epi le 12 li gentan mouri, li te genyen yon urgence medicale, yo kouri mennen l nan lopital inivèsitè sa epi le 12 li mouri. Donk gon kesyon de de timing ki fè ke anpil moun ap poze e kesyon an menm nan Mirak epi sitou nan mitan kominote ayisyèn nan. Sa pwovoke tou yon endiyasyon, endiyasyon anpil kote, non sèlman nan mitan kominote ayisyèn nan, men gen anpil moun k ap poze kesyon, k ap poze kesyon sou lanmò sa. Gen ofisyèl ameriken menm ki mande pou genyen yon ankèt endepandan e imedyat. Donk, dè zofisèl ameriken, dè zeli ameriken ki yo menm, yo mande pou ta gen yon ankèt ki pou fèt e de fason imedyat. Sa vle di son bagay pou yo fè rapido presto, men son ankèt endepandan. Sa vle di ke se pa leta ou byen e pa gouvènman ki pou mennen ankèt la, son sous endepandan ki dwe mennen ankèt la pou yo kapab konnen de kwa il en retourne egzatteman, eske se yon mò natirèl tankou e otorite ice yo dil oubyen eske te gen neglijans eske yo te pote sekou yo ase e se sa tou pa egzanp yon moun tankou majistra Ras Baraka ki li menm li pami elu oubyen ofisyèl ki ta sanble yo menm yo di ta sanble ke gon reta nan sekou pou yo te pote bay resòtisan ayisyen an palan de mesye Brutus yo poze kesyon yo poze kesyon tou yo mande pa egzanp eske Mesye Brutus yo te transfere l ase rapidman nan lopital la. Sa vle di, de lè l te gen urjans medikal la a lè ke yo transfere l, yo mennen l lopital la, ki tan ki te genyen? Paske yo estime ke se toujou, se kesyon sou timing nan. Eske vrèman yo te gentan mennen l a lè lopital la? E nou ka menm poze kesyon, eske E sant detansyon an gen premye swen? Eske yo bal premye swen ki pèmèt ke l rive kote l prale a? Paske an jeneral, san zètre medsen oubyen yon yon otorite lasante, enben de lè ke moun nan gen urjans medikal la a kote l prale a, enben ta sipoze gon swen ke l ap resevwa sinon en sa ka gate. Donk majistra Rasberaka li menm tou li pami